Alo?
Ay, baby, Oh, lè sa cheri, sòt gen yon dou. anvi yo. Baby, ou manke m. Anvi yo. Hello guys, kòman nou ye? Jodi a Medi te vini ak yon nouvo videyo pou nou, spesyalman pou mesye yo. Men avan n kòmanse, m ap pran yon ti poz pou w abòne ak chanèl la. Li fè twa zè di mat, cheri fèmen pòt la avan mwen kòmanse. Ban mwen nouvèl pòt la mwen pa vle fèw sal li retire kilòt la aswè a ou se avyon m se mwen ki pilòt la aprè nou fin fè sa pa di wentelin sa paske li son tripòt poul pa al di lòt sa fè kòmsi m bò kotew mwen pral fòw jemi la jis ou gate janm ou m pral fòw vini nan sa jèn sa yo gen pou jèn yo esplike sa yo nan videyo a oh pa bliye nou pote 2 resèt pou ou premye resèt la kisa li ye mesye. Avè nou map pale. Ou ta renmen peni w vin pi gwo pa vre? Ou ta renmen l vin pli long tou? Paske nou konnen medam yo renmen sa. Sitou pou mwen menm. Abyen men kisa wap bezwen. Wap bezwen yon pat lalwa. Wap pran lalwa a, wap mete l nan yon veso, wap lave l byen lave. E aprè wap fann lalwa a oubyen wap kale l. Men m konseye w kale l pito. Ok. Kisa wap fè a jèl lalwa? Wap pran jèl lalwa, wap desann pantalon w, tande byen wi sa map di a, wap desann pantalon w, wap pase l desann, wap pase l desann, sa se pou si ke ou ta vle peni w vin pli long. E dezyèmman, si ou ta vle l vin pi gwo, men sa wap fè, wap pran jèl lalwa, wap pase l monte, wap pase l monte, ok nou pa timoun piti nou konprann sa map di an, wap pase l monte. Wap fè sa chak jou pandan 7 jou. Depi sou yon semèn wap wè chanjman. Si se pou pu long ou te pasel wap wèl vin plu long ok pa bliye si se pou pu long wap pasel desann si se pou plu gwo wap pasel monte ok e pandan yon semèn wap vin banm rezilta anba kòmantè a ok sa se premye resèt la nap antre avèw pou dezyèm resèt la ok. Baby mi affair. This is too far. Mi affair. Dezyèm resèt la kisa li? Wap bay madanm ou bèl kay, bèl machin, wap peye bil tout sa, ou pa ka satisfèl. Li pa bon pa vre? Ebyen ou ta bezwen jwenn solisyon ak sa? Ou pa ka sou kabann ak mennaj ou oubyen madanm ou pou fè 2 minit, ou pa ka satisfè l. Medam yo pa vle sa ditou, sitou pou mwen, mwen menm, depi yon nèg pa ka satisfè m, lavalaw cheri. Pito m pa jwenn lòt bagay, men lè m sou kabann avè w, omwen ou satisfè m. Ebyen, kisa w ap bezwen? Pou gen bann, pou gen andi rans, ki sa w ap bezwen? W ap bezwen 2 a 3 grenn jiwòf, ok? W ap mete jiwòf la nan yon pilon, w ap pile l byen fen. Epi, w ap bezwen yon ti dlo tyèd, ok? Pa twò cho. E apre, w ap pran jiwòf la, w ap mete l nan dlo a, w ap bwè l chak jou. Depi sou premye jou a, lè w al sou kabann nan ak mennaj ou oubyen madanm ou, wa vin ban m rezime madanm ou pou wè. lap lap felisitew ok e medam yo kap gad video a tou pa pase sou li non san ou pa gadel lap itil ou ok si tout fwa mariw pa wè video a e ou k tonbe sou li aplike sam di yo e potel pou li fèl pou li e nou k pou pran swen mari nou tou medam ok nou bezwen bal yon sèvis se pa sèlman an cheri ou pa gen bag ou pa sesi ou pa dis ou pa dat e byen ou pase sou video a ou pa gadel ou pa tande sam di yo pou aplikel pou potel pou li. Ebyen koman lap fè gen l e sil pa tonbe sou video a ebyen ou te renmen video a pa vre ebyen sa wap tann ou pa patajel ou pa like e m espere w abone tou wi pa vre m ale nap rewè nan yon lòt video tcha.